Hello hello tout zanmi Facebook mwen yo, YouTube mwen yo, se toujou yon plezi pou Jere Sante m rantre lakay ou. Kòm mwen te pwomèt nou semèn pase mwen tap vini avèk demonstrasyon kòman pou w lave men w e kisa wap bezwen pou w lave men w. Avan m kòmanse map remèsye chak moun ki te abòne avèk chanèl la pandan semèn ki pase a e ou menm ki pako fè sa mwen konseye w fè sa ou pap regrèt. Nan videyo ki te pase a, nou te pale de ijyèn, kisa ijyèn nan ye, e nou te plis akse nou sou ijyèn kòporèl. Nou te di konsa nan ijyèn kòporèl la, sa ki vrèman vrèman enpòtan se lavaj de men, nou te bay enpòtans lavaj de men e lè w lave men w ki kantite maladi ou anpeche ou genyen. Li tap pi bon siw ta al gade video avan an avan ou gade video sa. Nan lòt video map vini ma pral montre nou kòman pou nou lave men nou. Kòm nou te pwomèt ou deja jodi a nou pral montre ou kòman pouw lave men ou. Donk pouw lave men ou kisa wap bezwen? Wap bezwen 3 bagay ki pi esansyèl. Wap bezwen dlo, wap bezwen savon, wap bezwen yon resipyan si tout fwa ou pa ta genyen yon lavabo. Jodi an ma pral fè demonstrasyon yon fason poum kapab ede Majorite a kòman pou yo lave men yo, mwen pap fè l nan lavabo, m ap itilize yon resipyan, yon kivèt, epi m ap gen yon moun ki pral vide dlo a pou mwen, e anplis m ap gen savon, yon fason pou m ka rann tach la pi fasil pou nou. Jis avan w kòmanse, si w genyen bijou nan men w tankou montre, w ap anlve yo, braslè, bag tou sa, ou sipoze anlve tout sa yo avan ou kòmanse fè teknik lan. Donk mwen menm mwen gen yon mont nan men m avan m kòmanse m anlve mont lan yon fason pou l pa mouye. Ou menm tou lè w pral fè pratik lan, menm si ou te nan lari w ap gen bijou, w ap gen mont oubyen braslè oubyen bag, ou sipoze anlve yo dabò avan ou kòmanse lave men w. Ok nou pral demare, resipyan m nan deja la, m ap bezwen yon moun ki pou vide dlo a pou mwen vi ke se pa nan yon lavabo m ap fè l, paske ou pa sipoze ap boure men w nan dlo a nan menm kivèt la pou w ap pran dlo a pou w ap lave men w, fòk gen yon moun ki pou ap vide dlo a pou ou. Donk n ap kòmanse. Dlo ap vide, ou vide dlo ou pase men ou, apre ou pran savon, ou savonnen men ou, ou depoze savon an, an mouvman de rotasyon, ou lave pla men yo, foube yo ansanm, apre sa ou pran do men an, Pwanye yo an mouvman de rotasyon tou won. Ou fè sa pou lòt men an tou. Apre sa ou pran entèstis yo, sa nou rele frenk dwèt la. Ou lave yo separeman, ou foubi yo separeman pou chak bout. Apre sa ou netwaye zong yo. Paske toujou gen kras anba zong. Lè ou pran pwent dwèt yo, ou foube yo sou pla men an, paske yo souvan kenbe kras. Foube yo sou pla men an, chak dwèt endistenkteman. Sa ou foube yo pou kapab retire kras ki ret ladan yo. Apre sa, ou repase men ou. Epi ou rense. Nou rense. Nou ap rense kòm sa. Kòm sa. Nou rense. Vwala. Vwala. Mwen fin lave menm kounya. Sim genyen yon sèvyèt m sur ki pwòp, m asirem ke sèvyèt mwen an pwòp, map pran sèvyèt la poum esiye menm. Men si tout fwa sèvyèt lan pa pwòp map kite menm sèch a lèr lib pandan ke map fon ti leve menm on fason poum ka evite twòp jèrm vin poze nan menm paske lè men nou pi ba lè sa a plis bakteri, plis mikwòb kapab poze nan men nou. Men si w asire w ke w gen yon sèvèt ki pwòp, mwen menm mwen gen yon sèvèt ki pwòp, mwen pral seche men m avè l. Men ou menm si w si ke sa ou pral seche men w lan li pa yon bagay ki pwòp, ou pa oblije seche l, ou ka kite l sèch a lè lib. Ok, tyen aske ou byen rense men w, si w ka remake la wè m fin rense men m se vre men li pa byen rense. Se aske w byen rense men w avan ou seche oubyen avan ou kite l sèch a lè lib. Kounye a m ap rense l byen kote ki pa t byen rense a. Fòk mwen ti aske tout pati nan men an byen rense. Ok la m korije erè la. M rense men m byen rense. Kounye a m pral seche. Menm jan m te di l lan, m vi ke m gen yon sèvyèt ki pwòp, m seche l, men si m pa sur ke sèvyèt mwen an pwòp, m oblije kite l. Paske si m fin lave men m, m al siye l avèk yon sèvyèt ki sal, avèk kèlkeswa bagay ki sal, se kòmsi m pa t bezwen lave men m. Le mieux, mieux vaut ki ou kite men w sèch a l'air libre. Ok? Trè bon sèvyèt. Mwen, m seche.

M lave menm. E kounya m ka al manje, m ka manyen pou mennaj mwen, m ka fè kèlkeswa sa m gen pou fè kounya paske men m pwòp, m lave men m. Kòm se yon jès dijèn li ye, m sipoze fè l, mwen lave men m kounya, mwen ka fè kèlkeswa sa m gen pou m fè, m ka pote men m nan bouch mwen. Li pa rekòmande pou fè sa, men m ka mete yon bagay nan bouch mwen, m pa ka pote men m nan bouch mwen konsa, men si m gen yon bagay pou m manje, m ka manje l san m pa bezwen enkyete m pou sa k pral vini pi devan. Donk m konseye w fè ti jès sa li pap koute w anyen. Ou wè m fè l, menm si w pa ta gen lavabo lakay ou, ou ka toujou pran yon moun pou vide dlo pou ou, pou w lave men w konsa wap ka rete an bòn sante. Donk se te tout sa nou te pote pou ou konsènan lavaj de men. A semèn pwochèn pou yon lòt pi bèl videyo ki pral pale de ijèn alimantè, kòman nou sipoze manje. Pa bliye abone avèk chanèl YouTube jere santem nan e like paj jere santem lan sou Facebook. Merci se te avèk nou Samantha de jere santem. Mwa.